M te yon silans, m te nan kesyon silans non jamè. M panse gen lontan m pa bay men toujou koulé m fè rasanbleman, m fè reyinyon tout moun konn opinyon m. Nou toujou konnen anpil fwa batay kominikasyon. Nou konnen kòman pou nou mennen l. Men, maten an, pa janm pa gen pwoblèm. Okontrè, sitwayen yo konn ap dòmi lakay yo, anplwaye yo konn nan biwo yo, jounalis yo konn nan mikwo yo, ou menm nan gwo goumen avèk sektè ekonomik, avèk anbasad yo. avèk moun ki se aktè politik yo tout jounen. Gen de bagay m pa monte nan radyo pou m di, se bagay ki grav pou Ayiti, pou peyi an. Nou vin dekouvri moun yo pa moun. Men m pa bezwen fè skandal tout jounen, pase nou gen etap ki gen pou pran nan batay, nan goumen pou peyi an chanje. Men m rive nan yon faz maten an, si m pa pale, nasyon an se vre m tande gen de moun ki pale wi men gon silans absoli ki fèt nan pòtoprens pa rapò sa ki grav kap pase nan peyi an maten an m te vle pou nasyon an okouran nan kisa nou egzakteman gen anpil bagay pou nou di Romanès madam Fredlin men gen de pwen maten an Se enteresan m te pale yo avè nou. Non sèlman nou pral abòde aspè politik yo, m kwè Radyo Mega bezwen sa, peyi an bezwen sa pou yo konnen opinyon nou. Men twal de fon emisyon maten an, menm si se nou menm k ap mennen emisyon an nou gen fason n ap oryante emisyon nou. Men n ap bay ban m chans pou m pale avèk peyi an sou yon dekrè DJ Fizo me pwan sou kesyon mun yo ki mwen menm lèm te nan sena nou tout sonje kouman nou tap goumen pou sa depi lèm jèn ti gason map goumen nan tèt mòn bosa nan tèt mòn pele ak gwo konpayi minrè jodi an se yon bagay ki rive nasyon pa konnenl m te vle pale avè yo sou antèn radyo mega epi tou nou pral abòde kesyon politik lan kesyon 7 jwen kap rive la bonjou tout moun. Romanes Madam Fredlin, m a la dispozisyon nou pou sètèn kesyon pou nou kapab pale avèk peyi a. KPT a ale, KPT a pase 24 mwa san rezilta, ou gen repwòch pa w, ou gen responsabilite pa w, piske w te gen reprezantan w. Gen de moun ki di monchè ou woule yo nan farin, e ke chak fwa yo abòde w sou kesyon an, ou di vètilè trayi w, vètilè pa fè anyen pou ou. Pasaj Vètilè nan KPT a, kouman w wè l? Ekoute, kesyon KPT an se t on etap nan batay politik nou t ap mennen anndan peyi a. Nou de nasyon. Nou te lanse on mouvman Romanes ou te okouran de sa depi 22 out 2022 tout peyi an te pran mouvman an. Prezidan ameriken an deside pa rapò jan yo wè mouvman an yo di tout ayisyen kite mouvman k ap fèt nan Anayiti an nou mèt vin lakay mwen san paspò san viza. Tout ayisyen ale. E menm moun ki t avè nou ki t ap fè mouvman yo tout di yo pral fè paspò yo. Nou pa te gen lajan, nou pa gen manje, nou pa gen travay pou n ba moun yo. Nou te di moun yo yo mèt ale men fò yo konnen gen yon Ayiti nan kè yo e yo gen pou tounen. Nou chwazi yon moun, Smith kòmanse a 50 mil moun, 20 mil moun, 100 mil moun, li vin rive a 1000 moun, 500 moun nan lari an, moman an vin kase nan men nou. Nou fè alyans ankò avèk lòt sèktè, sèktè nou fè alyans avèk yo, yo pa parèt tèt yo, yo chita lakay yo, y ap voye sèlman mesaj nan lari. Sitiyasyon an vin konplike, m anba kout zam, y ap trennen nou anba kout zam devan primati, n ap pran gaz nan lari an, nou ozabwa, pèp la kanpe avè nou efektivman. Sektè prive an te met yon nòt deyò, yo di wi, jan yo wè bagay la, pèp ayisyen gen rezon, yo pap janm fè nou mal ankò, yo mande nou padon. M poko sonje nòt sa yo te mete deyò. Malerezman, gen de moun nou chwazi, moun yo vini nan konsèy lan, nou chwazi Vètilè. Vètilè, m ap raple pou tout moun, moun ki di yo pa t konnen Vètilè, li pa t nan Petite Dessaline, banm esplike nasyon an sa, ki sa sa ye. Se yon moun ki te defann mwen lè m te kandida o Sena, lè yo te vle pran eleksyon la menm, m te pase nan premye tou nan eleksyon yo. Yo te vle pran eleksyon la menm, m te pran li te defann mwen san lajan. M te di m ap peye l, li di m pa bezwen peye l. Pou rezon sa a, li vin komisè gouvènman Gran Trivyadinò apre nou. Nou avè l o Kap Ayisyen, apre nou fè l jij, apre nou antrave l kòm DAJ, Direktè DAJ nan Ministè Lajistis, apre nou mete l, nou ansanm avèk pati a nou travay, nou mete l Prezidan, e lè l monte kòm Prezidan, nou di li gen yon misyon pou nou, e m apral di ki misyon nou te ba li. Nou te di l, nou pa bezwen mete moun nan kabinè l. Romanes, ou mèt mande nenpòt ki moun. Menm yon moun nou pa t mete nan kabinè Vertilaire. Nou di mete moun ou vle, Pou ban nou rezilta nou bezwen an. Ki rezilta nou te bezwen? Nou te di Vètilè, ou pral travay, retire moun yo ki nan lari an, ki kite kay yo, se pa moun Masisi sèlman, gen 4 nan yo ki twouve yo nan tout zòn yo, nan zòn metwopolitèn nan sitou, e ba Latibonit. Dezyèmman, nou te di l, pou kesyon, kesyon sekirite an, fò l goumen, menm si tout moun ap di. Al pran entèl pou retirel nan tèl geto m divètilè nap retire moun sa nan geto men fòn pranl an aval men fòn al an amon tou paske moun kap bay zam kap bay minisyon tou nap pran tolède konnye a nou di fò goumen pou gen aktivite sosyal ki fèt nan zòn yo mete lekòl pwofesyonèl ba moun yo kredi ankadre yo lèm fini m di misye fòn goumen pou tout moun yo tounen lakay yo e nou gen tou poun goumen Pou n stabilize peyi an, pou gen eleksyon ki fèt nan peyi a. Malerezman, se pa, se ne pa le ka. Nan 2 premye mwa yo, Vèt la te konfòm avèk nou, li te kòmanse swiv liy nou. E kounye a, li rive yon kote, li disparèt, li kite sektè ekonomik nan pran l. Men, lè yo pran Vèt sila nan men nou, banm di peyi an sa, Nan premye tan, se pa pou lajan yo pran vètilè non. M vle nasyon an konnen sa. M vle nasyon an konnen sa. Nan premye tan, se pa lajan ki pran vètilè nan men nou. Nan premye tan, se, nou pèdi vètilè nan premye tan pa, pa, pa, pa, pa enfliyans sosyal, m te ka di l konsa. Sa vle di, chak samdi, mesye boujwa yo,

Men ki kòman m goumen, men sa pou fè. Eben, sa te fè m mal, jou pou m pran desizyon final lan, Vèt lè di m, Didye se zanmi l. A, m pale l bagay sa avan yon jou, ou sizè di maten, yo di m w al kay Vètilè, si w mouri e bagay sa k touye w. Radio Mega.
M leve, lè jou vòt la, m leve sizè di maten, m ale. Kay li epi i di m i poko konnen sa lap fè nou pase 3 jèdtan nou pale i di m lap rele m mèt ale lè m tounen rele l ankò epi l di m li gen chaje dafè ameriken an sou telefòn nan avè l avèk premye minis lan epi l di m lap diskite avèk yo èske l dwe vote kont Didier oubyen l pa dwe vote kont Didier. Epi finalman, vè 4 ade lapremidi, i di Mòy, m ap ba w vòt la kanmenm. I voye yon mesaj bay Smit pou vote pou mwen, pou l vote kont Didye. Epi, vè 6 zè de lapremidi ankò, i rele m, i di m i retire manda a, paske chaje dafè ameriken an pale avè l. Chaje dafè ameriken an konvenk li. Epi finalman. M se apre m vin konnen se pou deviz a ki fè sa. Rogony te mande viza anpil fwa pou timoun yo yo pat ba li epi finalman jou 4 fevriye a
non sa se pou sa se pou chaje dafè lan
se nan dan lasware yo vin pote mwen yo bay epi di m yo pap vote pou mwen ankò Ivo te pou Didye e di Didye se zanmi l. Se konsa bagay la pase. Men mwen anpil moun pa t konprann tou. E ban m di sa pou Radyo Mega. Radyo Mega ban m di nou bagay maten an. M vle nasyon an pran nòt de sa m pral di a. Sitwayen yo, piga nou panse pandan n ap dòmi, pandan n ap pale, pandan jounalist la pa t ak m nan se de lòt medya. E sa fè fò m felisite. pa rapò konpreyansyon l de sitiyasyon yo. Men gen anpil jounalis ki fè nou tò pandan tout pale sa yo ap fèt nan peyi an. Mwen menm, m ap goumen, m ap goumen Romanes, m jete Didier 3 fwa Romanes. M jete Didier 3 fwa, premye fwa m pèdi vòt Vertilaire, m tonbe, M al nan nò mwe m al remize m nan nò M fon dezyèm tantativ ankò 17 novanm Didier te gentan prepare l pou l kite Primature lan Vèt sila pa ban m vòt l ankò M tonbe yon dezyèm fwa avèk Smith Jil te ban m vòt li an Kounye a m al m fè kwalè m al nan nò Se Vèt Ilè menm ki rele m avèk Smith ki di m Mòy ou mèt tounen Parapò sipò ou te ban nou sèt fwa si n ap ba w vòt lan Nou te gen pou n te pale avèk Didier nou fin pale avè l, sèt fwa si se sou ou nou ye nou pral ede w goumen. M ap di an sekrè, m ap di l devan zye lemond antye sa Vètilè te di m. Se Vètilè menm ki prepare rezolisyon an pou nou kòm avoka. Se. Li k prepare rezolisyon an e l di se li an premye k ap ban m vòt la. M di Vètyèl èske w si w ap ban m vòt la? Li di wi mwen m ap ba w vòt la. E pou m garanti m ap jwenn m ap jete Didye, gon moun ankò nan konsèy la m te gen pwoblèm avè l Fritz Jean, m vle nasyon an konnen pou moun k ap di m fè silans yo. M leve bonè ankò m ale kay Fritz Jean m pa dou yo non m di Fritz Jean gade non. Lè m parèt sekirite yo m pale avèk yo m di m bezwen prezidan Fritz Jean. Lè fwit jan kitem kanpe yon 30 minit aprel voye chèchem
epi finalman m parèt
m rete chita nan machin nan pandan 30 minit paske te gon rankont li tap fè se pa te vouli li te fèl m pa te gen randevou avèl li te gentan gon lòt rankont epi li te resevwam trè byen m di gade non.
Prezidan moun son bagay m pa manje deyò maten m vin pran piti dejene avèw konn poukisa m vin pran piti dejene avèw lan ann pa rete tankou 2 idyo nap goumen antre nou alòske peyi an danje si nou pa jete Didier men sak pral rive peyi an ou konn sak pral rive peyi an Didier pral vann Ayiti sou nou son moun son enkonpetan son irèsponsab. Son Wagner, m konnen byen sak pral fèt, Ayisyen pral kriye si n pa jwenn yon antant mwen avè w. M di Fridjan, an n kite tout diskisyon m avè w genyen tonbe, m bezwen nou fon sèl pou n jete Didier. Fridjan di m wi. Depi lè Fritz Jean angaje nan batay avè m,
Vètilè vin rejwenn mwen, mwen avèk Vètilè n ale wè Fritz Jean, yo te lèd byen wi, n ale wè Fritz Jean m fè yon rekonsilyasyon antre Vètilè avèk Smith ki te gen pwoblèm antre yo. Bèl bagay! Se konsa m pa konn sa k pase, apre de jou Vètilè di m menm si m tiye l, li p ap reyini avèk Fritz Jean ankò. Lè sa m gen difikilte. E finalman, m al rejwenn Claude Joseph pou n wè si n te kapab fè konsilasyon, rekonsilyasyon an. Claude vin antre menm kote avè nou. Epi se gade m gade Claude kouri, l al jwenn Didier tou. Se konsa bagay la pase, pèp ayisyen. Sa vle di, piga moun yo panse. Paske m pa pale nan radyo e men nou pa konn sa map sibi non pou kanpe sou yon liy telefòn banm di yon bagay Verti lan sou yon liy telefòn avèk chaj dafè ameriken an mwen m sou yon lòt liy avèk Verti lan menm tan nou pase pliske 3 zè tan ap goumen antre wi oubyen non hein chaj dafè ap bay presyon pou vote pou pa pou pa vote kont Didier Didier menm tou ap bay presyon banm di moun yo Chaje dafè ameriken an se premye pisans peyi lan ye nan mond lan wi. Radio mega.
Didier Fils-Aimé se li ki premye minis wi. Nou fè gwo efò sa, goumen avèk moun sa yo pou yo pa pran peyi a nan men nou. Epi m tande moun kap di m nou fè silans. Silans? Sa vle di paske batay la pap fèt sou plas piblik? Se sak batay politik la. Gen moman batay la fèt sou plas piblik. Tankou wè moman sa yo se te batay vòt ki te anndan konsèy la m goumen ok epi tou bon m di nasyon an sa tou m mete Jil prezidan konsèy lan 3 zè tan avan vòt lan Lwansè si kite m m pedi ok nou mete Belizè premye minis Belizè premye minis ki soti anndan pati a ok pandan Belize premye minis Jil prezidan sa vle di nou konfòtab pou n di nou pap kite yo pran peyi an nan men nou.
Lwen sesi di lwen sesi di pap vote pou yon Romanès li kite m kounye a ak yon Romanès m al chèche Edga Leblan a dezè di maten lakay li ou mèt mande l. A dèz è di maten, lè m parèt yo pa vle ban m Edgar Leblanc, yo di l ap dòmi. M rele Prezidan Smith avèk Prezidan Verster, m di se nou k Prezidan Paris nou misye, misye vin ede m. Prezidan Smith vini, Prezidan Vertilè vini, Edgar Leblanc leve. Nèg yo pran machin a dèz è a vin kay Edgar Leblanc avè w?
Kòman? Nèg yo pran machin, lè w di vin ede yo, nèg yo pran machin yo sot lakay yo vin kote Edgar Leblanc avè w? Egzakteman, egzakteman. Epi, lè yo ta. Mòy, pandan w ap avanse a, men sa m pa ka konprann. M ap pale, m ap esplike Fritz Jean, ou t ap travay avèk li la pou n te jete PM nan. Pa bliye, se CPT a wi ki te mete Alix. Men se laloz sa m pa ka konprann nan. Menm gwoup moun ki fin mete a, selon enfòmasyon yo, ke Alix achte pòs la nan men CPT a. Epi se menm CPT sa ankò kap batay ou di ke ou mete avèk Fritjean etc pou te jete Alix. M pa konprann laloz sa yo Moïse Jean Charles. An nou pale si maten an banm pale avè nou map pale an granmoun avè nou la maten an tande banm fin diw pati sa Smith avèk vèsè vin rejwenn mwen devan kay Edga Leblanc. Paske lè m pa t gade l mwen pa t vle l leve. Moun yo pa t vle m pa konn pou ki rezon. Yo gen rezon paske l te. Dezi a ti maten.
Radio Mega.
L pa p vote w. Non men sa k rive. Se jil m te. Nou fè chwa jil. l kòm prezidan pandan tout 2 mwa l an senserite avèk nou je l prezidan jou vòt lan pral fèt lan dezè tan avan vòt lan l an senserite di l pap vote pou ankò paske sektè pa l la di m ap menase yo twòp koze bank yon pakèt koze m di pa gen pwoblèm. M pedi jel konnye a paske fò te gen 4 vwa poum kouvri vwa m pedi lwen sensi an konnye nou vle nou oblije retire jil kòm prezidan konprann byen wi ou may pote 3 vwa bay Edga Leblan poum jwenn grenn vwa pal la poul prezidan e mwen poum gen premye minis lan pou nou gen premye minis lan konnye a Edga Leblan siyen ansanm avèk nou li prezidan. Belize ak premye minis se yon akò politik Kon Edgar Leblanc fin prete sèman li di pa rekonèt Belize e lay devan caricom li di caricom pa okipe Moïse Jean Charles Radio Mega.
kap vin pale de Belize la li di li menm li pase avèk 4 vwa pou Belize pase poul vin premye minis fòl gen 5 vwa. Mezanmi Laurent sincere di pap vote pou nou Fritz Jean mpa te byen avèl lè se voltè ou te konnen se sektè lavalas. Radio mega.
Edgar gentan kitem m vin nan 3 vwa lèm vin nan 3 vwa map goumen toujou Pandan m ap goumen toujou, Claude Joseph te gen Garry Conille nan pòch li, m pa t konnen sa. Kounye a Claude di, m wè monchè m met m midon anpil pou te fè Belize pase l pa kapab, monchè mwen m gen kandida pa m kounye a. Èske w konprann? Se konsa bagay la pase. Sa vle di. Lè konsèy la li menm li chwazi Guy Pony, Belize a tonbe, se Edgar Leblanc ki trayi nou. Men tout bagay sa yo Romanes, m pa rele nan radyo pou m rakonte yo. Lè w di m fè silans, m pa rete lakay mwen pou m dòmi non. Okontrè m travay plis lè ke m t ap nan tout negosyasyon sa yo. Pase kisa bagay la ye? S on goumen ki genyen pou Milo ki gen yon mòn ki rele mòn Bwosa. Son goumen ki genyen pou mòn pele, son goumen ki genyen pou wòch plat ki nan twou di nò, son goumen ki genyen pou kankòk nan lenbe, son goumen ki genyen pou min, son goumen ki genyen soti gresye pou rive akayè, zòn sa yo pral pran nan men nou. Nasyon, fò nasyon an konnen. Piga moun yo panse tout monte desann kap fèt la pou yo konnen se plèzi non. Son goumen bon m ba nou sekrè a maten an moun yo. M avan banm goumen sa paske m pral antre ladann m panse la nap manyen dosye min nan lèn nan dosye min nan nou ka konn goumen sa men kèlke pa nèg yo repwochte w tou paske yo dim ou te desann kay wilnè a ou bay garanti wap kore didye nan dimanch epi mèkredi ou men avèk fritz mande jete didye.
Bon banm repetel maten an pou moun yo konnen byen m te nan mouvman popilè Madam Fridlin te ladan, kòm jounalis nan Radyo Zenith. Rony Colin te ladan. Anpil moun te ladan l. Paske m vle maten an moun yo konnen m byen ki moun nou ye. Politik m ap fè an, m peye cha chè pou Ayiti paske Ayiti sanble poko prepare pou politik m ap fè a. M ap redi nasyon an poukisa. Moun yo. Moise Jean Charles pap janm pran la boujwazi mete sou pouvwa. Banm esprim pou nou moun yo pi klè. M nan opozisyon, Rony Colin, zanmi m, e anpil lòt moun, epi m wè Boulos te avèk Jovenel li fin pran kob nan men jovenel epi vin nan opozisyon m kont jovenel wi epi m wè se boulos ki pral mete prezidan m di m pa ladan paske m di m pa ladan moun entèprete m mal yo di w sak fè moise pa la non kote moise jean charles pral pran didier tande m byen wi m pa yon enbe. Imbecil. Se pa Didier pou wè non. Depi pou wè Didier, se pou wè sektè ekonomik nan. Pou Moïse Jean Charles ta oze. Pou m gon karyè politik m ap goumen pou tè depi lè m timoun. M nan tout Amerik Latin. M ap fwente avèk peyi ki yo menm gen oryantasyon goch yo. Epi poum ta rele moy jean chal poum pran didye mete sou pouvwa mesye ou wè sak pase banm diw li pi byen toujou rele wilner mandel pandan m nan otèl oasis wilner relem li di moy kote w ye m di ah m gen pou mante port au prince li di non non non ou la ou la li di bon pandan wap pale la bon men mwen avèk PM nan la nou vin kote w.
Radio mega. M di PM nou pa gen randevou epi konsa wap fè bagay la? Li di m wè m bezwen w. Didier vin kote m avèk Wilner pou m antre nan gouvènman yo.
La nou nan ki peryòd?
Nan peryòd dezyèm fwa m pral batize pou nou jete l la, avan nan mwa novanm. Wi paske nèg yo repwoche w, nèg yo di sèt kesyon de toutan w gen pòs, aprè sa w ap pase pa dèyè pou di ou pa gen pòs la, yo pa nan bagay sa. Nèg yo di ni ou ni Klod yo prè pou yo ban n pouvwa, pou yo pataje pouvwa avè w men fò w pran do devan, la sèn fò tout moun konnen se ou. Bon, ebyen, ebyen, ebyen, ebyen ou wè se kontre. Bon m di nasyon sa maten an, ann Ayiti, moun yo jwe ak moun. Moun yo pa gade karyè m depi lè m lise. Moun yo pa gade san m poze kòm ak politik. Bon, kòman w ta vle pou m ta rele Moyiz Janchal, pou m ta fè gouvènman avèk Didye, pou m vin siyen avèk Didye? Moun yo entèprete moun yo sèlman panc yon bagay se pa pèp la non moun kap vann nou mal yo kòman ou vle pou m ta rele Moïse Jean Charles epi pou m ta dakò pou sektè prive vin pran pouvwa èske nou fou son bagay ki kontrè a ideyolojim wi. Sa vle di pou mwen Jean Charles, m te antre nan konsèy prezidansyèl lan, lè m te antre nan konsèy prezidansyèl lan m di tout moun m antre. Moun yo entèprete, s on seri de moun ki di gon seri de bèl avantaj ki vini ou kwè Moise ap kite l ale, wi m ap kite l ale. Ou wè sa k pase la? E pa Didier Reyne avè m pandan 3 fwa m te antre nan gouvènman sa li fè la a? Kisa ou bezwen fè m? Men sa ou bezwen fè pitit Desalin. Yo bezwen nou lejitime sa y ap fè yo. Lè nou rantre, yo pral jwe avè nou. Answit, m gen tout vi m Romanes, m ap goumen pou tè, pou peyizan. M gen tout vi m! M ap goumen pou min nan depatman Nò peyi a, m ap mete konpayi min deyò, m ap mete konpayi etranje deyò nan Nò peyi a. M deja konnen, depi m remèt pouvwa a bay laboujwazi, Romanes, menm Privè ki te sanble m, menm Privè ki te senatè parèy mwen, m te di tanpon pou m vote Privè pou Privè vin prezidan. nan sena a pou fem mouri paske m konnen se senbòl laboujwazi li ye bon men m privem di non m pa vle li men m privem di m pa vle aloske m reponn dakò pou m remèt Didier ki senbolize sektè ekonomik nan e sam te prevwa yo yo rive sou mwen. M pral detay yo pou nasyon an konnen. May jwenn Fridjan lakay li. Ki lè menm? M di Fridjan m mande w padon si m te fè yon erè. An nou fòk tèt kole pou nou anpeche bagay sa k ap vini la a pou l pa rive sou nou. Senatè,
malerezman ou pa t ko reponn kesyon m nan men m ap relanse konsa. Talè m tande wap pale de se alò Alix Didier Fils-Aimé map di ki di CPT di Alix Didier Fils-Aimé ki di CPT di Moïse Jean Charles puiske ou te fè pati donk si CPT echwe se tankou Senatè Moïse Jean Charles echwe poukisa dekantasyon sa de Alix kap mal dirije avèk CPT ki te la paske yo echwe CPT a pase l fè 2 zan Echèk sou echèk, yo pa rive òganize eleksyon ke yo te dwe òganize, yo pa rive retabli sekirite jan sa te dwe fèt, e Moïse Jean Charles te gen reprezantan nan cpt a, donk poukisa dekantasyon sa ant Alix ak cpt alòske se menm bagay yo, menm bagay yo wi.
Ekoute Madam Fredline, wè maten an, pa indwi popilasyon an nan erè. Nou se pitit Dessalines. Nou antre pami 9 moun nan konsèy prezidansyèl. Nou pa te nan kafe ak konsèy prezidansyèl, nou te nan lari an, pase n te wè sa k ap vini an. Otomatikman nou antre nan konsèy la, ou gen dwa a yon grenn vwa. Pou gon desizyon ki pran, fò gen 5 vwa. Nan premye mitan, m antre avèk foug, m pran konsèy la. Nou pran konsèy la, nou mete yon prezidan, nou mete yon premye minis. La boujwazi krazel nan menm avek yon ansyen prezidan. Yon nèg ki gen yon bank nan peyi an avek yon nèg ki ansyen prezidan, yo 2 a yo reyini, yo di nou paka kite Moy pase la. Se pa sa pou wè kesyon konsèy prezidansyèl ki gen 9 mwa, eskize m ki gen 9 tèt ladan non. Se pou wè vòt yo, se pou gade ki kategori moun ki anndan l. Ann gade kategori yo pou wè.

Dezyèmman yo pran vètilè ak kouman yo pran vètilè. Ou wè sa sèktè a fè? Ou wè sa sèktè a fè? Sèktè prive a fè? Yo kite tout lòt konseye yo. Grenn sa nou voye an, se lakay li yo manje chak dimanch, chak samdi. Yo lola l, yo lola l. Didye pote mont Rolex chak wikenn pou madanm vètilè.
Podyab!
Mont sa vann plis ke 18 mil dola ameriken, ou pa janm konnen. Radio Mega.
Map pale, map pale avèk Vètilè, Madanm Vètilè di, ou Moyiz Jan Chal, ou toujou pwè pou deje pou jete tout prezidan.
Epi li di, mezanmi kite mesye a non, kite mesye a, mesye a yon bon moun. Madan vètilè wi.
Ki di sa madou yo. An kite mesye a non mesye an bon moun pase anivèsèl DJ fèy kado yon ti machin men bagay la. Al bay madan sektè prive a bay madan vètilè machin tou. Epi ankò ankò lè yap bay yon 5 milyon goud yo pa lè yap bay yon 5 milyon goud yo pa bay li an 1000 goud non yo bay li an 100 goud. 5 milyon goud nan papye 100 goud ou gentan wè kisa sa vle di. On valiz lajan, on malèt lajan.
Epi madanm nan di bon mesye konsa mòy sa pral mesye a, mesye a vle kolabo avè w. On bon moun konsa DJ bon moun. Se konsa bagay la ye. Pifò moun yo panse òm la, mezanmi banm di nou bagay yo, m pale nan plaj. M pa ale nan pwogram, sof si gon festival m ka monte sou yon podyòm. M pa vizite moun, m fè politik 24 sou 24, sof m dòmi. Ou byen an Ayiti ou byen m vwayaje m ale nan lòt peyi. Piga nou panse anmwey Jean-Jacques fè silans. M janm fè silans? Trè byen.
Ann soti kounye a nan Vètilè. Ministè agrikilti, resous natirèl, devlopman riral e ke ou te genyen. M aprann minis sa ou pa t gen anyen kòm pouvwa sou li e nan premye moman yo moun yo te di ou vann ministè sa pou konbyen milyon dola e ke pou kesyon zangi. E nan zangi a, yo bon lè moun ap pale de zangi isit se gwo koze. Yo pale de zangi a, yo pale de trafik dògàn, yo pale de yon pakèt bagay. Sak pase ou menm avek ministè sa? Radio mega. Bon gon bagay pou m di tou wi. Bon sak pase vre m wè laprès pa pale de bagay sa ankò sak pase la vre Romanès sak pase la sak pase la Romanès lè moun yo ap fòmate diskou kontre nou se pou yo fòmate l banm di w yon bagay la famiy Gee gen ministè sa pandan 17 an nan men yo. M pat janm tande koze sa yo. Prezidan Preval te gen ministè sante men yo minis m pat janm tande pou pwoblèm sa yo. Prezidan Jovenel, Prezidan Martelly te gen ministè sa nan men yo pat janm m pat janm tande pwoblèm sa yo. Yon moman minis agilti li pwòch pitit Desalin ou tande tout koze. Yon asosyasyon ki rele Anapra ki la depi 12 an ki gen kontra avèk minis agilti Ou pa te janm tande koze sa yo. Yon sèl kout vant epi sa k pase? Brèf la, depi 7 fevriye, la famille Guy reprann minis agrikilti. M pa janm tande yon jounalis pale de bagay sa yo. Mechan! Erezman peyi a konprann jwèt sa yo. Romanes, wè maten an, Ann fon emisyon pa rapò dimansyon ye an madam Fredline zen laprès sèktè politik e maten m pral di moun yo poukisa tout zen sa yo gon moun ki rele Didier ki senbolize laboujwazi isi yon kontra 6 milya 500 milyon dola mèken avèk Erik Prince. Pou ban nou sekirite. Li bay fwontyè peyi a. Fwontyè peyi a e pa Ayisyen ki pa ladan ankò, se etranje. Li fè mèsenè antre, li ba yo paspò ayisyen, plizyè milye. Li bay kontra dwàn, li bay kontra DGI. Li pran ministè afè etranjè. Li pran enteryè, li pran FAES, li pran Bank Nasyonal de Kredi, li pran BH, li pran Dwan, li pran Ministè Finans, li pran Ministè Enteryè. Sèl pati ki ka kanpe pou kraze bagay sa nan men yo, li rele pitit Desalin. Ki moun ki fè de lansan? Moyiz Jachal. Tout laprès la, e pa tout non, m pa t tande men k ap fè l. Depi ou vire yon bouton radyo, Moyiz Jachal, Moyiz Jachal, maten an ban m reponn moun sa yo. Se pa mwen. Ki bay zam nan geto? Se pa mwen ki bay minisyon nan geto. Se pa mwen ki bay dola pèp ayisyen an, ki pran dola nan bank yo. Se pa mwen ki vole lajan Fon Petro Karibe an. Se pa mwen ki kriminèl yo. Epi, ou wè tout yon kanpay ap fèt. Poukisa kanpay la? Paske. Yo ta pral bay kontra minò nou pral pale la a, tout gwo kontra sa yo, sèkte ekonomik lan panse se sèl peze zam ki ka destabilize l. Ebyen, ki sa yo fè? Yo goumen avè nou. Romanes, Anpil moun nou te konnen nan Piti Desalin. Radio Mega.
Yo voye lajan ba yo. Gen nan yo rele pou fè foto ak Didier. Chak ki vini, yo ba yo 500 mil goud, yon milyon goud. Gen nan yo di Dye prete yo machin. Gen nan yo li achte yo. Men, pati a rete doubout paske pati a se atè a li ye. Okontrè, Romanes, se ton kanpay denigreman. Poukisa kanpay sa a? Paske Moyiz Chal vle di yon bagay, Se mwen ki ann Afrik, se mwen k ap pale avèk Lajin, mwen k ap pale avèk Larisi, mwen k ap pale avèk Amerik Latin, mwen k ap pale avèk Venezyela. Moyiz Chal vle di yon bagay. Sa tout pale sa yo itil peyi a menm? Egzakteman.
Radio Mega. Tout pale sa yo
ke kanpay k ap fèt kontre nou yo. Se pou rezilta sa nou gen la a. Ban m ba w rezilta a. Depi dizan m nan Pòtoprens, depi kenzan m nan Pòtoprens. M pa pale lè m te jenn ti gason, lè m te lise, lè m t ap goumen pou tè, pou peyizan, lè m t ap goumen pou min. M ap pale w lè m senatè de la Repiblik lan, lè m kandida. Chak semèn Ayisyen yo men sa k ap rive sou nou. Ou wè sa yo fè nou? Yo fè Jovenel Moise pran yon dekrè sou dola a. Yo retire dola a nan men nou. Si w pa gen dola, w pa gen anyen w ka fè nan peyi a kòm biznis. Yo mete nou ajenou. Lè yo fini, yo tiye Jovenel. Lè yo fini, yo mete premye minis pa yo. E finalman. Nou antre nan mobilizasyon kontre yo. Nou prèske reyisi batay lan. Yo di Ayisyen kouri vini, yo kraze batay la nan men nou. Yo vini kounye a avèk yon konsèy. Nou antre nan goumen nan konsèy la pou nou pran konsèy la nan men yo pou nou goumen avèk yo. Yo fè kò kontre nou. Yo tout ini kontre nou. Piti Salen pou kò l. Menm Claude Joseph ki sanble m nan premye tan m te panse se yon nèg klas mwayèn parèy nou, li pi mal pase yo toujou. Ebyen, yo ban nou kou yo. Tout kou yo ban nou an men sa l ban nou maten an. Li ban nou yon dekrè sou min Ayisyen yo. Menm si w ap travay pou yon min pou w tande sa m pral di la a. Wou konnen silteplè madam Fedline, yon ayisyen menm si w aletranje, menm si w an Ayiti, gwo bagay m pral pale nou la a, pran nòt, ekri, e pandan m ap pale avè nou la a, Avan m pran atik 149 la, m pale avèk Omanes de li. Bon mwen mizè Omanes m di nasyon sa genyen la jodi a. Ayiti, kèlkanswa w peyizan, sa m ap di la a tande l, kèlkanswa w inivèsitè, kèlkanswa w etidyan, kèlkanswa w ap viv nan dyaspora, kèlkanswa w ouvriye, kèlkanswa w nèg geto, tande sa m pral di nou la a. Jovenel Moïse pèp ayisyen te fè tantativ la li pa mache maten li te vin avèl lèm nan sena m konbat li pa vini m konbat li pa pase jodi an ayiti gon nèg ki rele Didier Fils-Aimé yon initil Li pran yon dekrè an kachèt. M pa konn si Romanus te pale de dekrè sa deja men m ap pale maten an an gwo pou m nasyon an konnen l. Ayisyen, nou pa moun ankò. Didier pran yon dekrè 30 mas 2026 ki sot pase a. Laprès pa pale de sa pèp ayisyen. Maten m vin mete l sou plas piblik. Pou nou konnen 3 atik sèlman. M pa bezwen site tout pakèt atik yo mete pou fransè yo. 3 atik sèlman m bezwen nou konnen. Premye atik lan ki enteresan pou nou konnen, pandan m ap pale la a, tout moun al eseye ale sou sit. Près nasyonal pou nou pran dekrè sou min 30 mas 2026 la. M ap pran yon atik pou nou. Atik ki bay gouvènman an dwa pou li bay konpayi etranje yo. Pèmi pou yo eksplwate min nan peyi a. Maten an, m vle adrese m a nou pèp ayisyen, sitou moun ki aletranje ki ka pa konn sa k ap pase nan peyi a. Annou ale nan dekrè a ansanm avè m. Ann al gade atik 115 lan. Dekrè 30 mas 2026 lan di te mete deyò a, atik 115 lan, se li m bezwen nou konnen pakè peyi an. Ayisyen, menm sou senatè Moise, menm sou Romanes, depi se Ayisyen w ye, nenpòt sa w fè, Pandan n ap fè emisyon sa a, ou ka pa gen tan lòt moman ankò, pwofite gade atik la. Atik 15 lan, 115 lan di. Radyo Mega. Li pale de yon klòz de konfidansyalite pou 10 lane sou tout kalite kontra y ap kache tout enfòmasyon e pou jere tout richès yo pral pran anndan peyi an pèp ayisyen an katimini an kachèt bagay sa yo pral fèt kote nou men kisa nou dwe konnen nan atik la atik 115 lan klòz lan di konsa. Nou siyen avèk Didier, nou siyen avèk gouvènman sa a. Nou jwenn kontra nan men gouvènman sa a. Menm si w ta vin yon prezidan eli, menm si w ta vin senatè, menm si w ta vin depite, ou pa gen dwa pou w vin gade sa ki ekri nan kontra w pral siyen avèk konpayi etranje yo. Ayisyen yo e wap gen 10 lane san pa gen moun ki mande w koze pou gen kontra sa nan men w sa vle di kisa sa vle di yo bay konpayi yo dwa pou yo siyen an kachèt kontra pou yo piye tout sòl peyi an. Epi pandan 10 lane, okenn moun peyi an pa gen dwa wè ni konnen sa ki ekri nan sekrè sa yo, nan kontra sa yo. E pèp ayisyen, m di nou li ankò, menm si w prezidan eli, menm si w senatè de la repiblik, menm si w depite, tonnè boule m Sa Li pa kontra an nou di son papye ofisyèl yo bay moun pou vole tout sa nou gen kòm richès nan peyi an jodi an map repetel ankò resous natirèl nou yo se baz devlòpman ekonomik peyi an. Tout kontra dwe fèt sou tab. E pa paske nou pa dakò pou peyi an kenbe tout richès sa yo pou n pa eksplwate yo. Men, se pou gouvènman defakto, fò gen yon palman ki pou dwe vote kontra sa yo. Epi. Se pa sèlman Alex Fils-Aimé pou nou di ki fè kontra sa yo non, pèp ayisyen, tout pati politik yo. Vanb lavalas. Jerry Tardieu. Privert. Claude Joseph mete w nan liy pou y al siyen yon papye ba Didier pou yo di Didier nou ba w peyi a fè sa w vle avèk Erik Prince

Ni dekrè sou min yo, ni kontra sou fontyè ak peyi an, ni kontra sou dwàn, ni kontra sou DGI an, tout son sèl kontra yo ye, yonn se pwolongasyon lòt. Sa k tiye nou Ayisyen, 31 milya de goud ke yo pran nan, yo pral pran nan trezò piblik la. 31 milya sa pou peye mèsenè ou tande ki vini yo nan ayopò an. Dayè yo pral ba ou paspò ayisyen tou wi. 31 milya sa se pa pou ban nou sekirite non. Se pou pwoteje tout kote yo pral fouye min yo. Lè nou pral fè manifestasyon. Pou yo fout kraze nou tankou se krikèt. Maten an, m te di fò m pale koze sa avèk peyi a. Peyi a, yon gouvènman defakto pa gen dwa legal sou resous peyi a. Li pa gen okenn dwa pou li siyen resous estratejik nasyon an. Touche dosye min yo san yon palman eli se yon koudeta ekonomik ak yon abi pouvwa dizanfom dan peyi a. Ann di tèt nou ke Didier la li menm. Se yon trayizyon total sa e pèp ayisyen. Jiska kilè? M kwè yon dekrè moy M ta ka di gen plizyè kontra yo ta kapab siyen. Prensip la vle ke lòske nou siyen on kontra, on moun estime ke l pa bon pou li, l ka rezilye l. On dekrè, on dekrè ka antre l, men yon lwa ka antre l. M anvi di gen de kontra k siyen la, lòske gen Paleman, y ap rezilye kontra a yo. Men, m anvi mande tou jiska kilè n ap gen eleksyon? Paske jan m konprann nan eleksyon an pa pou demen, hein? Kanpe la, kanpe la, ou pedi, ou pedi. Johannes, ban m on minit, ou pedi. Men kote ou pedi? Didier avèk Eric Prince gentan chwazi kandida pou depite pou senatè. Ou pat konnen sa? Ah m pat konn sa.
Ou pat konnen sa?
Didier, Eric Prince, Claude Joseph, Privert yo gentan nan tout peyi an. Gen ou pat konnen ou pat konnen mo sa? Pou se yo ki gon palman? Pou se yo ki gon palman? Pou vin kontwole, pou yo pa kraze kontra sa a, paske yo konnen gen rebèl ki ka vini ki vin poze kesyon. Epi jounalis, tande byen wi, ou gen pou rive yon kote, Romanes ou pral wè se sèl ou ki rete jounalis, ka gen lòt wi, annatandan, gen lòt, gen lòt. Gen lot wi, men ou pral rive on kote ou pap jwenn jounalis ki pale de bagay sa yo. Konbyen jounalis ki fè nasyon konnen gen yon dekrè ki vini 30 mas 2026 la a? Men sa yo fè Omanès, opozisyon palman pral vini Yo menm ankò Romanès. Yo pran militan abolotcho pou kore vini sou nou. May lakay li. A 6 zè di maten m mande eskiz, m di mwen chan nou ini pou n sou Ayiti. Ki otantik yo. An nou fè sa Ayisyen yo. Nou dwe rekonèt gon feblès kominikasyon anndan peyi an. Nou dwe rekonèt gon divizyon enòm anndan peyi an. Ann fè yon minimòm m avèk Fritz Jean te lènmi jire pou m wè dega k ap vini sou nou. M al lakay li a sizè di maten m mande eskiz m di monchè an nou ini pou n sove Ayiti an nou fè sa Ayisyen yo nou kapab sa ki deja pèdi menm konnen Gen anpil nan nou ki pap ka kenbe fas avèk kominote entènasyonal la. Gen nan yo ki nan kòripsyon, gen nan yo ki nan bagay paspò, gen nan yo ki nan tiye moun, ki nan tout vye bagay. M konnen yo pap ka kenbe. Men sa ki pa gen gwo tit sou do yo, ki pa fè krim, nou dwe ini pou n konbat bagay sa a. Nou pral fini, Moy.
Nou pral fini. Gon bagay m dwe gade avèk ou, se kesyon 7 jen k ap vin la a. K ap ete a te. Ale 7 fevriye, gen yon dokiman ke premye minis lan pibliye pou l te di se konsèy minis lan k ap dirije gouvènman an, k ap dirije peyi a, e yo te chita sou atik 149 la. Atik 149 la tou li di ke premye minis lan kòm k ap mennen konsèy minis lan k ap dirije peyi a, yo gen 90 a 120 jou pou fè eleksyon. Donk 7 jwen ap bay 120 jou eleksyon pa fèt. Finalman kote n prale? Sa k ap fèt?
Jodi an,
tout moun dwe konsyan lanlizman nou. Li jeneralize vè yon kawo total. N ap fè yon apèl pou tout moun 7 fevriye,
se te yon koudeta parachite. Ki mennen nou vè yon politi Repiblik 1807 ke m sot pale la a, kote laboujwazi, yo pran politik lan pou yo, yo pran ekonomi an pou yo, yo pran sosyal la pou yo. Jodi an, se pa nou ki te ekri sa nou rele pak lan, se pa Madam Fredlin, Se pa Romanès, se pa Moyiz Janchak ki te ekri l. M pa t al siyen l tou. M te wè moun ki t al siyen l yo. M te wè gen yon seri de moun ki chèche tout kalitatif pou yo defann sa k sove a pou Didye. Anpil nan yo mete yo nan liy. Bon, Romanès m tèlman sezi gen yon pakèt pati mwen ki t ale m pa te konnen si yo t aprale. Men m vin dekouvri se blan, se laboujwazi ki mèt yo. Lè yo di yo ale yo pa ka pa ale. Se sèl m ki wè se Desalin. Kòm pati tennò ki te di tonnè boule nou pa pale. Ebyen jodi an Romanel banm baw sekrè a. Se Didier menm ki te ekri afè l men Didier pat Didier te inyore atik lan pandan li fin pran atik la li itilize l. Atik la di monchè Didier menm si ou son defakto nap kenbe w wi men wap gen 60 jou Pou fè eleksyon e 120 jou. Ok, an nou rete la. Nou te ka rive yon kote epi yo di atik lan la se vre wi, men te gen yon padonab. 3 fevriye Didier lage dwòn nan tout peyi an, tout moun di bravo Didier, sekirite! E poutan se avèk entèlijans pèp la li t ap jwe. Ou wè jodi an, atik la di 7 jen, p ap fè 120 jou,
pa gen Didier ankò.
Erezman, sektè politik lan swadizan ki te siyen pak la, anpil nan yo pa jwenn moso gato.
Men, sa a tou, Menm sim kont Didier fom bay yon ti benefis wi may pale koman San pati politik yo kitay siyen yo mezanmi. Radio mega.
Pou 18 ministè. Nou te gentan wè sa pa tap bon pou nou. Men malgre tou. Nou tèlman esklav mantal. Nèg fout pote peyi an ba la boujwazi avèk Eric Prince. Radio mega.
Bann mechan.
Ebyen pa gen wout pa bwa. Romanes, 7 jwen, se pa nou ki te ekri l, se Didier menm ki te pran dekrè sa l te ise dekrè sa devan lemondantye! Ebyen,
7 jwen an, pa gen Didier ankò? Kounye a, m tande yo kòmanse kontakte moun pou yo fè yon nouvo akò. Hee! Pèp ayisyen, tande byen! M vle fè remak sa pou nou. Kontrè resous minyè yo, kontrè APM pou 50 lane Didier bay yon fanmi li, yon zanmi l, kontrè Erik Prince, kontrè prizon, kontrè bòn gouvènans Erik Prince ladan an, fontyè peyi nou, dwàn peyi nou, Deziré yo mèt e yon etranje. Plizyè milye mèsenè voye paspò ayisyen ki pral make nou lòt semèn. M te vle di nou, fò n pwofite de 7 jwen sa a pou n mete tout grif nou deyò e pou n gen inite ke nou kòmanse nou menm onivo konsansis politik la. Nou gentan konsilte. Lansanm lòt gwoup ki pa t al ranpe ann siyen yon pak Didye a pou n fè yon solidarite e pou n di halte la. Erezman m wè pak la gentan kraze, kochon yo sòti. Mèsi anpil. M te fè yon sèl remot. Gon diferans m vle fè mwen avon ale, sa l ye se ou di ke Yo te mande w vin nan pouvwa ou pa ale, ou lib. Ou konn Anel Belizaire yo te mande l vin nan pouvwa tou li pa ale li nan prizon. Ou gon ide? Radio Mega. Tande,
m te di yon zanmi Anel sa m te fè yon mesaj pou li. M di Anel, Politik pa gen jwèt timoun tande politik pa gen ou dwat ou goch ou byen kiyès ou ye kiyès ou pa ye politik pa gen konpòtman sa yo e m pral di yon bagay ki fò la maten an Moïse Jean Charles poko janm atake yon moun klas mwayèn m poko janm atake yon depite nan peyi a m atake prezidan anbasad avèk sèktè ekonomik la pase m gran timoun m konn sa m ap di a mwen menm. Woy Ronald Belize a pa pè atye ayisyen mechan wi Belize a di w lè Moise Jean Jacques tap kreye viv ansanm m te di l non m wè sa wi menm pouvwa Belize a fè sa pou li an menm pouvwa fout arete Belize a m ale nan geta pale. Mèsi anpil senatè, m te kontan fè ti pale avè w. Vwala Moise Jean Charles avèk li m tap gade e reyalite eske se mea culpa eske son lavaj Moy ap fè men m tap eseye gade avèk li 2 zan sa ki pitit Dessalines te nan konsèy prezidansyèl la 24 mwa san bilan silvouplè yon konsèy prezidansyèl li detachte pòs li ki echwe ki echwe wi avèk tout klas politik echèk pataj non pa gen klas politik sa fini non tout sak te reprezante nan konsèy la sa fini sa yo fini paske konnen karikom te plase yo vre men se de gwoupman politik ke karikom te konsilte pou yo te fòme konsèy prezidansyèl tranzisyon an donk tout sa yo echwe ansanm avèk li.